Ok Apre sa m wè kote ke l di l ap rele m nan leta, se pa tit sa m renmen anpil. Paske mwen m son moun ki renmen leta, paske m se moun depi wè m pral nan leta se lè sa m al nan studio m fè zong mwen, se lè sa m met cheve, se lè sa m fade, se lè sa pitit m abiye tankou gason epitou m gen yon gran talon kikit. Sa vle di rive m rive nan kot lan ap gen anbyans. Ou konprann? So ap gen anpil anbyans, e pa de lòbèy, e pa de bagay ki pral fèt. Ok? So, lè m tankou mwen jwenn mesaj yo, m di konsa, ok, alright. So, m ap ret tann ti tèt kot la, paske mwen m se moun ki renmen kot anpil, anpil, anpil, anpil. Kounye a la, mwen te gen de twa bagay m t ap fè maten an, epi tou mwen di bon m vin pale a pastè a. Ou konprann? Mwen vin pale a pastè a pou m vin reponn pastè a, paske gon ekip pastè kalanbè, gon ekip pastè kokorat, on ekip pastè tèt langyèt, on ekip pastè k ap vòlè lajan moun. Bon m di w pastè. Ou son pastè e pa vre ou konn priye Bondye ou konn sesi ou konekte a Bondye mwen m son masisi m son ougan sa vle di nou nan 2 kan diferan ti polemik ant pastè avèk pastè nou gen nan Orlando paske zen an son zen Orlando li ye m abite New York pa vin foure m nan zen kalanbè w pastè. Ti bagay ant zen pastè a pastè Orlando sak te konn prete moun chè pou vin preche nou pa separe kòb la byen paske ou byen di l yè ou di w konn al preche ou mete gaz nan machin ou menm kòb gaz lòt pastè a pa ba w se la pou yo moutre nou levanjil la se yon levanjil lajan m ap pale nòmal avè w pou m antre nan konsyans ou aprè sa m pral di w kaka. Levanjil la son levanjil lajan li ye, levanjil la son brasaj li ye, son biznis li ye. Paske m kwè si w gen lesentespri Bondye nan ou, w al nan yon legliz, w al preche, w al bay pawòl Bondye pou m tande, pou m konvèti. Epi tou atansyon, paske m tande w di fò m konvèti, m bezwen Jezi. Ou pa ka di m pou m konvèti. Ou pa ka ban m Jezi, ou pa ka ban m levanjil. Paske si w gen levanjil pou w bay, fò w bay tèt ou levanjil la anvan. Fò bay tèt la levanjil. Antan kò paste, ou pat gen nul dwa pou vin ouvè bouch ou vin radote vin di sa w tap di yo la ou poko anyen. Si se mwen w panse w ka fè pè w ka bay presyon, map redil ankò ou konyen Stacy oubyen Tracy oubyen Krancy. Ou konyen l pwòp pitit ou kreve l se ou menm ki kreve ti pitit lan. Li ansent 3 fwa. Ou jete timoun nan. Si m bay manti, m bay manti, aprè mesaj ki te vin jwenn mwen lè w te bezwen achte medikaman an. Sa k fè m pè a, refè a, fè jij oubyen avoka oubyen tribinal, oubyen m pa konn kiyès ou pral fè rele m nan, fè l rele m. Non pa m se Tatie Mendel, fanm Nouyòk la, m abite Nouyòk, m pa rete Orlando, m pa pastè, m pa nan Koffi Olo, pastè. Nou s on pil pastè ki nan. kisyon nan Orlando kap prete moun chè, kap prete moun legliz pou fè kwazad, pou fè kaka, m pat nan mitan nou lè nou tap fè kaka. M gen anpil bagay mal pale devan jij la lèm rive Orlando. Pa fèm pale pat, pa fèm pale gaye, pa fèm pale grennen. Humm Donald, kisa l te di ankò? Lap fè avoka l rele m? Fè avoka a rele m. Lèm rive mwen menm poum pale devan jij la klè kon dlo kokoye. Poum fè jij la konnen m pa pastè son moun ki nan lemond mwen ye. M al legliz la prèch nou te fèm kwè nan Bondye. Aprè sa kaka voye. M al Orlando plizyè fwa. M al nan legliz la vrèman vre. E pa manti map bay. M leve 2 menm anlè. Mal jwe Orlando, s fini m fin jwe Orlando, m al nan legliz la. M gen tout resit tikè m la, m gen tout bagay, m gen flyer kote m t al jwe. Kounye a la w panse w ka vin ban m presyon, mwen Mendel Tou Limen alyas Gran Diva, kounye a w panse w ka pale avè m. Pastè Jòj, Pastè Jòj, regle zafè w gen pou w regle avèk pastè ki nan polemik ansanm avè w, m pa pastè, s on ougan m ye. Kòm se menm bagay nou gen nan men nou. Sof ke ou menm wap pran non Jezi wap pyafe non Jezi wap fè kaka a non Jezi. Men se pa mwen menm ki fè w pa gen ofrand. Se pa mwen menm ki fè w pa nan tarif pastè Gregory. Se pa mwen menm ki fè w pa gen kòb pastè Gregory gen an. Yon zenglendo yon malfektò epou sa w pa manje m. Manje m. Kounya m wap fè live ou wap site non ma pastè avèk madan pastè yo pa mennaj vre yo pa marye vre pastè a gen madanm madan pastè a gen mari sa vle di son jalouzi kap fèt m tande sè Rose te kite kay bagay konsa pa regade m pa site non m nan kalanbè pastè paske m pa pastè. Mwen pa pastè pa foure nonm nan kalanbè pastè son vodouyizan mwen ye epi tou bat lestomak ou 3 fwa a vin dim bezwen jezi ki jezi m pral bezwen lan nan jezi ou ye a jezi sa m bezwen tande kraze bidon moris la jezi ki jezi.

Kounya m tande ou dim desann like desann video oubyen desann comment ki comment ou wè m te fè dezen an langyèt ou menm a stressy oubyen krèksy fè avoka rele m nan kot pou m konn si m pa gen freedom lan dyòl mwen si m pa gen freedom lan gyèt mwen on zen ou fin tiye on moun moun nan pran lari zen an pran lari fanmi Madanm non pa voye mò a bali pou yo anterel pou yo te ranje mò a espedye mò a nan kokow kounya mò pase chay la sou mwen dan pouri gen ah dan pouri gen gen fòs sou banann mi tonnè kraze map koke nan gòj ou nan kont a move moun sou bezwen zen an rive kotel vle rive a pastè jòj fè video ankò pou site nonm depi ou bezwen zen an rive kotel vle rive a. Paske mwen m pa levanjil, m pa nan ko, m pa nan, m pa nan polemik ansanm avè w. Se yon peristil mwen gen, ou gen yon legliz. M pa nan polemik ansanm avè w. Ou nan polemik avèk yon ekip chawony Orlando, m rete New York. Eske se Orlando m rete? Eske se mwen k nan polemik ansanm avèk pil pastè djòl bòkè, pastè masisi anba kabann, pastè masisi an kachèt, ou nan kont ansanm avè yo? Bann nou tout se menm, n ap frèt, n ap fè tout bagay anndan legliz. Ou pat gen legliz yo te fè w favè yo baw 2 jou nan legliz la pou fè yon jèn ou bay jèn nan yon non pou fè kòb ki kòb pou yo te baw la ankò ou pa gen EIN number yo baw yon kote pou travay san w pa bezwen EIN number ou pa peye tax ou pa peye yon merd nap pran lajan moun mwen m bezwen konnen si fidèl kaka sa yo ap toujou mache nan legliz pastè jòj mache a eske gen Ka kap asepte pastè joj kanpe pou lap diw bondye ap vini pou lap preche w levanjil pastè joj ou wèm te baw vag pa fè pa fèm fè pa fè lot semèn nan m fè w al chèche travay pou travay wi paske m se moun si telman pa la lwa nan koko map fè map eklèsi chawony kap mache nan legliz yo a ou pral ou pral oblije kondwi bòs oubyen al chèche travay nan mekdano ou pap pastè ankò non An kounya pastè se lekòl wale aprèsa pitit wap heheheh pastè jòj di konsa lòt pastè a pa menm al lekòl menm li pa menm pran yon kou mezanmi nou tande zen an epa mwen ki bay zen an non pastè yo ankò kap bay zen an sa vle di pastè se pa yon bagay ou fèt spirityèl se pa yon bagay Bondye mete nan ou se lekòl wale oheheh banm google lekòl la pitit m al pran 2 klas tonnè kraze m pral yon fo legliz ouyè. Bon m pot ko konn alada pastè a m pot ko konn zen pastè a pastè jòj ban mwen l. Timoun m pot ko konn alada pastè a m pot ko konn zen an pastè jòj ban mwen l se lekòl wale m pral pran yon mwa klas wè yo ba yon mwa m pral pran 3 mwa pou pastè pa m nan bande Lucie byen lapè jezi avè w oh m gen vwa oh kasa m pral remet. Ou banm zen pastè a nan voice la. Ou di lòt pastè a pa menm fè on mwa lekòl. Sa vle di se lekòl on je sale aprè sa cheytan nou tande w pastè. Pa gen kesyon de jezi konekte pa gen zen koneksyon. Koneksyon se ou pou fè pèp la wè gen koneksyon. Cha kolo kolo kolo kaka. Sot an di a pitit li sentespri mouton a m ka fè l tou. Bon kouman e kraze m pral fè priyè midi kounya. On moun fè on paj mwen sa timènèl priyè midi. Ohh Ahh ou banm sekrè a wi Pasteur Georges Esam diw sa vle di yo gen pwoblèm lòt la pat al lekòl li diw konsa lòt pastè a pa fon mwa lekòl map tande bagay la prekosyon. Li di w lòt pastè a pa fon mwa lekòl. Li gentan pastè. Sa vle di zen an se zen al lekòl pa gen kesyon de Jezi ko. Pae m sonje m al legliz pastè a te di m sa k fè l pastè se Jezi ki konekte ansanm avè l. Se le Sentespri de Dye ki konekte ansanm avè l. Gon koneksyon ki fèt ki fè li pastè, ki fè l ka kanpe pou l ap di lapè de Dye avè w. Pou la bon vwa. Menm vwa pitit e pa bon vwa pastè. Ooh mezanmi mwen map bese m pise. E konsa zen pastè a te ye la? An m pral pastè. Ay m wè Facebook la m di twòp betiz. Dèfwa gen moun ki renmen betiz la. Moun ki pa renmen betiz yo se moun ki gen kòb yo. Sa k renmen betiz yo se sa ki nan klas mwayèn yo. Yo pa fin malerèz nèt non. M p ap pale konsa. Yo pa fin malerèz nèt. Sa k renmen betiz yo pa fin malerèz nèt non. Men yo nan klas mwayèn. Men sak renmen betiz yo nan klas mwayèn, sak pa renmen betiz yo se sak gen kòb yo. Ay di zen pastè a pou mal fè. Mezanmi fèm yon nou peye vye klas pa mwen non medam gad jan nou anvyez, gad jan nou pa bon. Peye vye klas pa mwen non. Mezanmi ki kote pastè a tal pran klas, ki kote pastè Jòj tal pran klas li a. Oh Orlando church. Tèt kòman bagay sa rele ankò? Humm. Ok, m konprann. Sa w di m la pastè Jòj, m pa t konn zen an se konsa l te ye non. Kounye a la ou menm w ale w al nan lòt legliz lan, li te fè yon byen pou ou. Ou ale ou preche, ou fè kilt ou, fè adorasyon, ou fè sèvis pa w, sa vle di ou pran yon jou oubyen yon de jou nan semèn nan ofrand ap antre, w al lakay ou a kòb ofrand lan. Sa vle di zen pastè a se yon zen biznis. Oh waww swa nou banm sekrè a ou byen nou manjem paske mwen fòm konnen sa kap pase nan zen pastè a nou gen 2 chwa swa nou manjem ou byen nou banm sekrè a nou kòmanse pastè jòj kòmanse ban mwen l fò yon lòt pastè relem poul byen ban mwen l depi relem paske gen de se de bagay m pa pran yo nan men moun ankò depi yon kalanbè relem ap vin di banm priye pou ou si w te ka priye w ta priye pou tèt ou. Si w te ka priye, w ta priye pou pitit ou k ap fè madivinez. E pa mwen menm k ap fè masisi, se menm tè an. Se menm tè an. Ou gen pitit ou k madivinez, pitit fou la madivinez, poukisa w pa priye sou tèt li pandan se tan se sou tèt pa m ou vin priye? Oo! Oh Bondye te detwi sodom e gomò pou masisi li te detwil pou pastè pou fo pastè li te detwil pou lang long li te detwil pou moun kap konyen timoun li te detwil pou tout zak malonèt kap fèt epa pou sèl masisi may kòman mizik blondy an di ankò ou sou may ou sou may. I mean site nonm nan live ou nan bagay eske epa eske m nan komo eske e orlando m rete poukisa ou pa rele m nan live poukisa m pa poukisa ou pa rele m nan kot tonnè kraze m nou tout ki gen fo papye pastè ki gen fo IAN nan m bem fè yo kenbe nou nan orlando. Mwen pou jij la fèm konnen kisa nap regle a kòb pèp la nap vòlè a. Bann vòlè. Pou jij la dim pou nou dim esa nou regle a kòb pèp la nap vòlè a. Nou pa ka peye lwayaj nou a lè, nou toujou an reta nan lwayaj, nap pran kòb pèp la, nou pa gen òganizasyon nap ede pèsòn, nou pa gen timoun an Ayiti nap ede nan fanmi nou, tout lajan an nou pranl nou met sou kanè bank nou, nou gen kay nou gen machin nap byen vire. Kounya la madanm ou mouri ou vin fè kèt sou Facebook ou vin mande ou tounen yon mandyan. Ou voye pitit ou yo vin mande yon ekip timoun ki fèt isi kap pale bon anglè ki pale pi bon anglè pase. M te fout voye 50 dola, voye 50 dola m remèt mwen paske se 50 dola m nan ki te kontribye ki te fè nou fè antèman manman nou. E m gen prèv. Lèm tal sou gofundme an m te bay 50 dola e m gen zanmi mwen fè bay tout ap voye screenshot yo ban mwen kote kanè bank yo peye anvan w vin pale de Bondye se pou w te fout pran lajan nan pòch ou te fè antèman madanm ou k te mouri kòm yo di w divòse avèl ou vin fè konnen w pat divòse avèl ou son sanwont kounya la ou ka pale avèm Tande w ap di m ti sesi mwen Mendel tou limen mwen di w sa anko konyen Tracy e avoka a rele m nan kot pou m konnen kote m chita a la m pa konnen w m pa konnen w ni anpè ni anpè si w pa tap fè kaka koman m tap fè konnen w si w pat nan polemik chawony. Nan Orlando, kòman m t ap fè konnen w se Nouyòk m abite? Èske m konn mache nan legliz? Andò w ap rele m nan kout, rele m nan kout. Ou wè sèl Tracy ou konnen, m ap fè w konnen tout timoun yo, ni sa k gen sèzan m gen pou fè w konnen l. Yes. Yo w ka pale avm. W ka pale avm sè joj. Pa fè bri non. Pa fè bò non. Ou konn le pèp pat konn zen sa sè joj. Pral pale a gwadoup koko w. En tou voye vye voye vye 50 dola m te voye nan mande nou tap mande a pou nou te pou nou te fout fè antèman manman nou avèk avèk madanm nou. Voye l remèt mwen. Mwen lè m mouri mwen menm antanke yon masisi antanke yon vodouyizan. Ah yo pa pral mande pou yo fè antèmanm nan.
Five five twenty. M gen labòk m gen pou prete m gen pou m gen pou fè kado. Sè Jòj, atansyon, atansyon, atansyon. Se moun lè w wè m pral nan kot se cheve m mete se zong mwen mete se zanno m mete. Pou m konnen pou èske Bondye te di pou kanpe nan yon legliz ap priche ap di moun pa fè masisi. Sa se prach pral bay Ayiti epa Nouyòk epa Orlando Epa usa Pa gen pastè ameriken kap kanpe kap di moun pa fè masisi Pa gen zeta Wap trete m de masisi sal Oh waww Pou china menm pi nou cheri pou le pèp wè pou china men pou china l rele jude jean non de rechèch li sou facebook si wap chèche l. E marenn mwen. Marenn mpin baga wa tande marenn. Mezanmi al falo marenn mwen voye minit pou marenn mwen marenn mwen ayiti voye lajan bay marenn mwen pou china. Bon non non de rechèch li se Jude Jean men pa bon non. Ay non de rechèch pou china sou ap chèche pou china se Jude Jean sou Facebook. Bon mpala avèw. Mwen Mendel Touleme. M tande w ap di masisi sal vye masisi m tande moun fou pa wè kay mwen ou pa wè ki machin m ap woule mèsedès bènn jip wenglè ou pa wè kay m achte ou kwè nou menm se kay nou afème nan òlendo ou kwè tout tan dimanch pa rive pou n al preche n al fè djòl nou fè bòkè nou pa gen yon goud nan pòch nou e pastè gregory ou ye e pastè chalòm ou ye e pwofèt makenson ou ye ki lòt pastè k ap mennen ankò. E pastè sur le rocher ou ye? Ou gen legliz? Ou kwè legliz kay moun ou konn prete yon lendi oubyen ou lwe yon dimanch pou vin radote, pou vin fè djòl ou fè bòkè, pou fè lajan pou met nan pòch ou? Kote w ap travay? M son business woman map travay pou tèt mwen. Talè la lèm fin pale kaka avè w m pral fè w pwomosyon. Oubyen pandan map di w kaka map fè pwomosyon. Moun yo kap gade m la y achte nan men m. Paske mwen m son moun m pa gen pwodwi sou non m vann tout bagay. M vann bagay maji, m vann bib, m vann jan desperans, mwen vann tout bagay ki nan lemond. M vann fo zozo. Sa vle di map toujou fè kòb e m fè reklam. E m son ougan asogwe k fè travay, lè m fè travay mwen se pate cho. Si w bezwen gen legliz nan Orlando kontakte m pou m boule yon maji pou ou papa kaka. Voye 50 dola m nan bak ban mwen anvan w rele m nan kot. E si w rele m nan kot 50 dola m nan bak sa yo, lè m rive fò m fè jij la fè w peye amand! Paske lè w tap mande a m te itil ou, m gen prèv. M pat voye l sou non m. Men m gen prèv, m gen resi. Kote ke m voye 50 dola ba w. E m gen lòt kòb m voye m pap di. Paske m gen plizyè resi. Pay menm gen m pa vin avèl sou non m depi m vin a prèv moutre jij la men nan ki bank kòb la te soti ta konn son egare m ye m pa byen voyel sou non m pat voyel sou non paske m pa bezwen moun konnen ke m lè map bay ofrann m pa kite moun konnen men si moun panse yap ranse avè m map vin a prèv. M gen prèv m voye 50 dola pou ou apresa m gon lòt prèv m gen ankò m poko ap di konbyen kòb m te voye non akawont m gen akawont lan cheri m gen screenshot se sèl bagay m ka gen rapid m gen li cheri voye 50 dola m retounen back ban mwen. Paske masisi a te fè w kado 50 dola pou t achte yon jèb flè met sou sèkèy madanm ou. Gon lòt kòb m te voye m pa bay pri l se kòb sa w pran w achte sèkèy. Eskize m fanmi Sè Rose yo. Bay m pa t vle pale konsa a de Sè Rose pae sa fè m mal. Timoun Sè Rose, timoun pas, m pa pale de Sè Rose menm. Timoun pastè Sè Jòj. Paske mesye a rele Frè Jòj men li masisi se Sè Jòj. Mwen se sous sè m konnen l. Se mwen ki te voye kob nan gofundme ki fot achte sèkèy antereman. Konnen sa map diw la fanmi sè jòj yo ap on ti jan lè map pale de sè jòj map pale sè rose depim di sè jòj se mesye a son fi liye fanmi sè rose yo mkonnen gen ti bagay map di kap frape nou men eskizem. Paske kalanbè yo pat ka anterem ni manman yo ni madanm yo. Se mwen menm, mwen menm Deltour li menm asisi Facebook la ki te itilize yon akawont mwen voye kòb yo pran kòb sa y achte sèkèy ansanm avèl. Aprè sa m voye 50 dola. Lè mwen ap plenyen toujou yo pa ka jwenn kòb. M voye 50 dola de plis. Y achte 3 jèb flè. Pou yo te antere manman yo avèk madanm yo. Pito m te pran kòb sa m te voye l Ayiti. M te pran yon avoka m te fè l pran mò a voye Ayiti bay manman Sè Woz avèk sè Sè Woz. Pito e sa m te fè. E se sa m panse papa kaka a t ap fè k fè m pa t gentan pran avoka. M te ka pran l. Sè Woz se yon moun ki piblik. Yon moun ki te popilè. Nenpòt moun ka pran avoka la pitit. Ou pa kite mouche a manyen mò a. M te ka fè l. Non m pa pale de dam nan, m ap pale de sanzavi a. De sanzavi a avèk manman chyèn yo ki fè je yo chèch. Yo maltrete manman yo ni nan vivan ni nan lanmò. M pa pale de sè Woz nan. Ou konprann m pa pale de sè Woz. Se de papa kaka k rele sè Jòj la. Pay son fili, odijan feminin. M pap pale de odijan maskilin, m ap pale de odijan. Pay mwen, lè m te konnen w m pa t konnen w sou non frè. M pa t konnen w sou non frè. M pa t konnen w sou non pastè tou. Depi ki lè w pastè? An, lè w t al pran lekòl, lè w t al pran klas la. An, epi w te ka pastè? M pral pran klas la tou. Ti moun pral pran klas la. Dayè bak fò e lakay mwen pral pran klas la cheri. Lè bayo a bon mwen cheri m konnen m gen diplòm. Frekan pou ta frekan m gen diplòm. Ou pa tande sa l di w pastè a t al pran klas la menm diplòm nan l pa t gentan pran menm sètifika l pa t gentan pran. Ayiti depi w gen sètifika leta konnen w se sa m di w etazini s on peyi pitit ou free. Wal pran klas pastè a cheri ou gen sètifika wal fè yay number ou gen dwa pou ouvè legliz ou esa brim amerika a wi bagay yo konnen yap fè kòb avan w nan kòb ofrand lan fò peye tax brim amerika nèt. Nou konnen m pa ri tankou malerèz ankò pitit. Lontan m te konn ri tankou malerèz. Non, m ri tankou gran fanm. Gran fanm pa fè, gran fanm pa fè efò cheri. Kounya la a, nou panse nou son afè. Sa k tiye manman yo, sa k tiye madanm yo, nou panse nou son afè anndan legliz. Pou madanm yon pastè mouri, se konsa l pase anndan legliz. M ta al mache nan legliz sa toujou, men m vin defen. Moun k ap.